Medam e mesye, yon lòt fwa nou salye prezans chak oditè, oditris oubyen ami YouTube nou yo. Nou retounen ankò. Kòm nou konnen nou te gen yon kesyon dan lè a, lòske nou te poze kesyon nou di, eske yon pastè kapab batize, prezante yon timoun o tanp san manman ak papa l pa marye? Gen anpil moun kap kesyone sou sa. Konsa nou remèsye chak grenn moun ki kòmante, ki kite kòmantè pa yo e felisitasyon a chak grenn abòne nou yo e chak zanmi nou yo e chak lòt moun ki ap pral kontinye fè sa, tout lòt moun ki pral kontinye fè sa nou felisitew, nou ankourajew kontinye pataje videyo yo pou plis moun kapab tande yo. Bon! E kisa repons lan ye? Repons lan jan twou anpil nan nou dil se wi. E se wi e yon pastè dwe prezante yon timoun kelkeswa fòm li ye an e e sim ta al pi lwen menm, sim al pi lwen yon moun mèt pat konvèti depil ta fè yon timoun lal nan legliz li mande pou pastè a prezante timoun nan o tanp pou li pastè a dwe prezantel paske li se yon onè pou le wayom de Dye. Paske nou la poun sove moun nou pa la poun la poun bayoun baye poun baye moun ak dyab nou la poun sove moun pase ke kèlke lè yon pastè prezante yon timoun nan tanp li remèt li a Dye li pa remèt li a èzili dantò li pa remèt li a danbala sen solèy men li remèt li a Dye se pou sela E nou dwe ankouraje sa. E nan Jan, nan Mak chapitre 10, nan Mak chapitre 10 vèsè 13, Mak 10 vèsè 13, nou pral fè lèkti sa pou ou, e kote ke anpil moun yo konnen l deja. Nan Mak 10 vèsè 13 a 16, li di konsa, On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais

Epi malgre disip yo t ap repouse yo, yo di, Kite vin jwenn nou. Epi l enpoze yo lamen, li priye pou yo. Kèlkeswa, yon timoun, mezanmi, lè l di kite timoun yo vin jwenn li yo a, li pa teni kont de stati sosyal manman l, si s on mè selibatè, oubyen si s on pè selibatè, oubyen si s on pitit moun ki marye ak moun ki pa marye. Timoun yo yo inosan, timoun yo pa konn anyen. Timoun yo nou dwe resevwa timoun yo tèl menm nenpòt jan yo ye ou konprann pou nou prezante yo alò map di ke gen kèk moun gen kèk legliz ki gen ki fè sa kòm yon politik ki politik yo fè yo souvan pa vle prezante timoun yo jis pou ka an ankouraje de moun yo ki nan plas la pou yo ka marye paske labib li rekonèt maryaj. Li rekonèt le maryaj. Nan videyo avan yo, nou wè ke m te fè yon ti etalaj sou sa, sou enstitisyon maryaj la. Sèke, si ke Jezi Kris li rekonèt maryaj, sèke moun yo yo pa vle prezante timoun yo o tanp pou yo kapab ankouraje yo pou moun yo ka marye. Men, malgre sa, n ap di, si moun yo poko marye, nou pa ka kite timoun yo pran tan pou sa. E gen pastè ki pa vle prezante timoun yo o tanp. E si lè moun yo kite asanble a yal jwenn swa yon prèt katolik oubyen yon vodouyizan paske n konn konnen gen yon lwa ki te vote vodouyizan an ka prezante timoun otan l ka fè maryaj eksetera si yo al nan pozisyon sa yo lè yo retounen pastè yo toujou vle pou yo sanksyone moun yo men non nou pa ka fè sa paske nou pa vle m swete ke nou dwe konnen Jezi Kris di vini avèk ti kite timoun jwenn yo li pa teni kont de stati paran yo de kòman yo ye gen moun ki di konsa. E gon kòmantè, youn nan sèvitè yo ki tap kòmante, yo di èske Jezikri te marye? Non frè m, Jezikri pat nan bagay sa a. Jezikri pat vin nan kesyon relasyon fanm ak gason. E èske Ann te marye avèk Simeyon? Wi yo te marye paske Ann se te yon sakrifikatè li te ye. E Simeyon se te yon sakrifikatè, Ann te madanm li, yo te prezante Jezi o tanp. Yo te gen aksè pou sa. San sa yo pa t ap kapab. San sa yo pa t ap kapab. E si tout fwa ou wè yo jwenn aksè, yo fè l se paske yo te gen dwa pou sa. Si w ale nan istwa Israël, pèp jwif lan, w ap wè moun yo depi yo te konn fiyanse dabò. E nan fiyanse a ak maryaj lan te gen pwosedi legal ki te deja fèt. Ou konprann? Ki toujou fèt deja avan menm maryaj lan. E ak la gentan siyen deja. Ou se konprann. Sa vle di apre sa, maryaj yo pa t konn fèt menm jan maryaj yo fèt jounen jodi an. Men, dan se sans, yo apre yo fiyansa yo vini fèt, epi paran yo pral reyini pou yo kapab remèt fi an avèk gason an. Pou sela nou rete kwè ke tout moun kapab klè sou sa. Gen Matye pale, se Matye 19 lan li pale de sa tou. Osi gen plizyè lòt tèks biblik ki pale de sa. Li enpòtan Ann kite timoun yo vin jwenn Kris, konsa pou n ka resevwa yo pou wayòm Bondye a, e Jezi Kris ap byen kontan. Si Jezi Kris pa repouse yo, mwen menm ansanm avèk ou ki se disip Kris, nou pa ka repouse yo osi. Kèlkeswa lidè k ap tande evanjelik, pastè k ap tande, e kèlkeswa kondisyon an, nou dwe prezante timoun yo o tanp. Paske timoun yo pa konn anyen de kesyon manman pa marye, papa pa marye, timoun yo pa ka responsab say sa. Manman yo, se a papa yo, se yo ki pran responsabilite yo, men timoun yo pa konn anyen nan sans la. Nou espere ke ou kapab satisfè a sa, m konnen a 100 pousan pa janm ka satisfè, men li se yon verite dans ce sens, nou espere ke nou pran anpil swen pou n kapab ede lòt moun yo. E si gen kèk lidè jiskaprezan ki ta kanpe nan sans sa a, ki pa vle prezante yon timoun tan pou tèt manman ak papa la pa marye, m ta espere ke ou menm ou pran le swen pou konprann sa e jis pou kapab fè sa Jezi Kris mande nou fè, ann pa fè sa e petèt la relijyon ap fè men ann fè sa Jezi Kris li menm li mande nou fè. Kontinye pataje avèk abòne nou e pataje videyo yo, abòne nou yo nou felisitew, ke Bondye li menm li kap kouvriw nan wèw ankò pou yon pwochen videyo, ke gras Bondye ansanm avèk nou.